E nèg òganize yo nan peyi a pou yo fè teoris enteryè. Sela ve dire ke gon yon seri de vagabondaj nèg ap fè nan peyi a la, nèg yo itilize materyèl leta, yo itilize, yo enstrimantalize sèten e polisye pou yo kapab fè defòfè nan lari a epi pou yo lage tout bagay e sou do enstitisyon polisyè la e sou do leta. Paske lè yon nèg pran yon machin sèvis de leta, w ap fè gagotay avèk plak li, ou fè tout kalite bagay avè l, ou pran de polisye, ou konvèti yo an militan politik, yo gen zam nan men yo ki pa e e gen nimewo zam yo trafike e nèg sa yo nan lari a nou pa konn sa nèg yo ap regle a zam sa yo, definitivman e kòm e MJ sot di la a. Gen yon ankèt ki ouvè e ann ret tann rezilta ankèt la. Paske e otou de sitiyasyon sa la, gen yon pakèt pawòl k ap pale. Moun fè konprann se prezidan ki te bay lòd, moun fè konprann se pèsekisyon politik. Men depi dezan edmi nèg yo ap kraze peyi a la, tout bagay k ap fèt la nèg yo ap pale anpil la, si prezidan Jovenel t on anvi touye, gen yon pakèt nan nèg yo la a deja ki t ap gentan mouri. Sa vle di fò nèg yo konprann ke tout bagay kap pase nan peyi a se jisteman paske nou dakò ke gouvèneman an se yon gouvèneman ki eli demokratikman e ki adopte demokrasi a, sa vle di kote nou ye la a akoz de eta de dwa a gen yon seri de bagay nou pa gen latitid pou n fè. Sela vle di ke afè de pèsekisyon ke nèg ap pale, afè de e gouvènman ap chache annuiye moun, pa gen tout bèl bagay sa yo la a. Il saji ke. Nou gon peyi la nou tout ki responsab leta nou se des hommes d'état ki ap pran des dispositions pou garantir la sécurité des vies et des biens anndan peyi a la e gen de nèg la bagay la se ton penyen lagel te ye nèg yo ap bay gaz bon m panse ke kote n rive la fò nèg yo konprann ke bagay la ap kanpe paske bagay la dure trop se exactement sa situation la ye. Epi gen de kote se de pwen strategique yo ye leta gen dwa anpeche moun pase ladann pa gen afè de demokrasi ladann. Sa vle di kote nou ye la jodi a, il faut ke moun konprann ke jodi a menm lè yon moun ap viv nan yon eta demokratik, men gen de kote leta lè l di w ke gen de bagay ki pa ka fèt fò w tande l paske ban m di w yon bagay demokrasi a eta de dwa a kisa li ye? Kot dwa w kòmanse a se la dwa pa w, dwa pa m fini. Sa vle di fòk nou konprann ke jodi a la, nou pa kapab annik pran demokrasi a paske se demokrasi, epi tout nèg fè sa yo vle ladan l. Fòk nou konprann ke jodi a la, wi n ap fè demokrasi, wi, men bagay yo rive twò lwen dèfwa. Alò, yo, lapolis sot sou yon nòt, li di ke li pa dakò manifestasyon pase sou wout ayewopò, epi yon ekip nèg leve, yo deside yo pral pase sou wout ayewopò. Alò, kiyès ki fèb la a? Lapolis oubyen e nèg sa yo ki mèt peyi a? Fòk nou konprann bagay yo tou. Sa vle di kote nou ye la jodi a, il faut que nou fè bagay yo avèk mesure. Tout nèg nan peyi a fè sa yo vle. Paske, tande byen, se chwal k'ap galonnen. Bagay la pa ka ret konsa ankò. Men sitiyasyon kidnapping ki gen la, se yon bagay pratikman ke. ki fèt pou destabilize peyi a, dayè ou wè tout kidnaping yo yo dirije yo vè leta, kòm si se jel leta kap kidnape moun, men nou menm ki jounalis lè yon moun tap di bagay sa bò kote nou, nou menm nou te dwe kouri dèyè moun nan, e jodi a ki enterè leta genyen poul tap fè kidnaping, e si leta tap fè kidnaping alò ou panse se malere leta tap kidnape la, gon pakèt nèg kap bay peyi a pwoblèm leta tap kidnape yo pito. Bon si nèg yo nan lari ap monte desann alon ki rezon leta ta gen lap kidnape malere? Sa vle di fòk mesye nou gade bagay yo poun konprann sak gen la jodi a son sitiyasyon pou nèg yo destabilize yon peyi e nèg yap destabilize peyi a pase yo bezwen pouvwa epi si jodi a la nou menm nou la nou se de responsab deta nou gen de garanti poun bay popilasyon an nap bay garanti yo kòrèkteman e nèg kap mache nan lari a konprann bagay yo fasil la se pou nèg yo konprann ke jodi a la se pou yo mache sou 13 yo pou yo pa pile 14 yo senp. Pa gen voye monte kap fèt la tou. Moun ke yo idantifye yo e ou pral konn kiyès yo ye paske gen de zankèt kap fèt la se pou sa lap fèt. Paske banm di w, ou panse ke li nòmal ke jodi a la tout nèg ap pale de 7 fevriye pral gen dlo, pral gen larim, pral gen san, ou panse l nòmal ke yon sitwayen ki di ke l son lidè li kanpe misye ap fè pwomosyon lavolyans parèy? Sa vle di lè nèg a di w pral gen dlo, pral gen larim, pral gen san. San kiyès? San kiyès? E dlo sa k pral koule a? Dlo a pral koule pou kisa? Alò 7 fevriye 86, tout moun ki te vivan wè jan bagay sa a pase, alò jodi a la, yon nèg panse ou ka vin reyedite sa a la ankò? Enben pa gen Leta nan peyi a? Leta ap kanpe kont tout vagabondaj ki gen pou fèt la nan jou k ap vin la yo. E pa gen ankenn nèg k ap chita la a k ap dakò ke ankenn moun menase vi pèsonn moun e menase pwopriyete pèsonn moun. Nèg yo pran pòz y ap defann yon majorite ki nan mizè, nèg yo ap met majorite a nan plis mizè e nèg yo mechan anvè majorite sa a. Gen yon gwoup nèg anndan peyi a, gwoup nèg sa a, Se nan sa sèlman yo fò, se nan kraze, nan brize, nan dechouke, se nan bagay sa yo nèg yo pi fò. Nèg yo entwodui Pè Lebrun an 1986, an 2018 la la a nèg yo entwodui n mennaj li k rele Lòk, alò jodi a la pou leta ta chita, li kite nèg y ap kontinye fè on peyi sa, Pandan ke faksyon sèn anndan popilasyon an la ta renmen vake ap okipasyon yo, ta renmen mennen pitit yo lekòl, mesye n pa reyalize ke se sèl nèg sa yo k genlè gen dwa nan peyi a, paske nèg y ap vyole dwa tout moun, yo fèmen w anndan lakay ou, ou pa ka travay, ou pa ka manje, pitit ou pa ka al lekòl, kòmsi, tande byen, mesye menm nou menm ki jounalis la la a, se pa yon bagay pou n t ap tolere nèg yo ap kontinye fè nan peyi a toujou, paske se kraze nèg y ap kraze yon peyi la a, e bagay sa a pa ka kontinye. Nèg yo bezwen pouvwa, ke nèg yo al nan eleksyon, kalandriye elektoral deyò, ke nèg yo kòmanse mare soulye yo, sere nan pye yo pou yo konn sa yo pral fè nan eleksyon. Men se pa afè de vin kanpe la, vin ap pale de kraze brize, de dechoukay, de bagay. Alò leta k gen la li menm, li pral chita, l kwaze bra l, li kite nèg al dechouke moun. Leta k la ap chita, l kite nèg al bay nèg pèlebre. Mwen m avè w monchè, fò nèg yo pa konprann bagay la konsa. Sitiyasyon k gen la, se pa yon sitiyasyon ke yon nèg k annik rete la ka.